Yon gran salitasyon a tout moun kap swiv chanèl remèd natirèl y edikasyon jodi ya nou pral wè e nou pral pale de yon mo ki egziste an anglè se beer estè etazini yo pwononse l beer an angletè yo pwononse l beer e beer beer se yon non konsa se yon vèb li ye li se yon yon non li vle di Ou se yon bèt sovaj ki rele ou konsa. E li se yon vèb tou, ki vle di sipòte, done nesans a. E enfinitif la se to bear or to bear, ki vle di sipòte, done nesans a. E nou genyen pase senp lan. Nou pral eksplike pase senp lan. Gen de mo nan pase senp lan, se bore Gen beer, lè w ap fè yon fraz, si w vle itilize I bore oubyen w vle itilize beer, pa gen pwoblèm, se menm bagay la. Pou patisip pase a li menm se pa menm bagay. Pou patisip pase a gen 2 mo. Gen yon born, born ki tèmine san e, gen yon bòn ki tèmine avèk e. Gen yon bòn ki gen e, gen yon bòn ki gen ki pa gen e. Bòn ki pa gen e a, se patisip pase vèb bear lan li ye. Yo itilize l sèlman nan yon sèl ka. Se nan ka de nesans. Lè m di nesans, se tankou si m ap di, Je suis né à. Haïti, je suis né en Haïti, je suis né en Angleterre, je suis né e nenpòt peyi w ap di a, w ap itilize born, I was born oubyen you were born, she was born, pa gen pwoblèm, born san e. Lè w ap pale sèlman de nesans yon moun, tèl moun te fèt tèl kote, tèl dat. Men, born Se toujou patisip pase vèb to to be li ye. Se sèlman nan ka sa nou pou kite yon ti nòt la pou nou. Born avèk e al final la, se patisip pase vèb to be li ye tou oubyen bear. E ou itilize l nan lòt sans yo. Lè m di nan lòt sans yo, si w ap pale de nesans, si w pa pale, w ap pale de yon moun ki te fèt oubyen yon moun ki te fè yon moun, la w ap itilize born avèk e al final. E sèlman, ou itilize nan tout sans nèt. Kote a vle di, si l vle di, e done nesans a. Yn fwa ke li vle di done nesans a, ou itilize l konsa. Bon nan ou itilize l avèk e, lè w p ap pale de nesans, tankou lè w p ap di, mwen fèt tèl kote, tèl kote. I can't bear the pain, e m pa ka sipòte e doulè sa. I was born in Haiti, e konsa tou moun nan te ka di I was born in usa, I was born in England. e pa gen pwoblèm sa se born sa li san e paske wap pale de andwa ke yon moun fèt andwa ke yon moun fèt oubyen dat ke yon moun fèt pa gen pwoblèm born la ap san e an nou pran egzanp fraz sa my mother had born three children by tèl years Manman m te genyen 3 timoun kan l te gen 30 an. La m pa genyen yon kenn, m pa gen okenn okenn okenn nesans de m ap pale pou m di tèl timoun tèl timoun te fèt tèl kote, manman m te fèt tèl kote oubyen m te fèt tèl kote. Se sa k fè bòn sa a li menm li genyen yon e nan final. Se toujou patisip pase Vèb to bear lan oubyen to bear lan li ye pa gen pwoblèm. Sèlman nap di tout moun ki poko abòne sou chanèl la ou kapab abòne pou toujou resevwa notifikasyon ke nap voye yo paske la nou genyen tout vèb yo E nou gen pou n pale de tout vèb yo pou nou bay tout detay. N ap fon diferans kounye a ant she was born in, she was born on. Gen moun ki di konsa, fòk ou di she was born in. Ou pa ka di she was born on. Tou lè de bon. Sa depan de kòman fraz la ye. An nou pran egzanp. Lè w genyen yon dat egzat, an nou pran egzanp fraz nou gen anba a ki di, She was born on first September. La nou di premye septanb. Moun nan te fèt, m di li te fèt premye septanb. La nou gen yon dat egzat. Sa k fè nou gen yon dat egzat? Paske nou bay dat moun nan te fèt la, premye septanb. Nou te ka di senk septanb. Nou te ka di ven janvye. Si m di I was born on first December. M te fèt premye desanm. Pa gen pwoblèm se bòn onn pou w di paske w gon dat egzat ou gon presizyon ke w fè nan fraz wa lè bòn lan akonpanye yon dat egzat w ap itilize bòn onn e konsa tou bòn lan Ou ka jwenn li, li pa genyen, ou pa itilize l on. Lè born lan akonpanye, born, born, li akonpanye yon vil, yon ane oubyen yon mwa, w ap itilize born in. An nou pran egzanp la, She was born in September. Yon senp diferans ki te genyen ant lòt fraz la. Lòt fraz la di premye septanb, sa li menm li di fèt an septanb. Se poutèt sa la ou di born in paske li akonpanye yon mwa, li pa di ki dat moun nan fèt. Konsa tou li te ka akonpanye yon ane. Born nan te ka akonpanye yon peyi. An nou pran egzanp, si w di, She was born in 1990. 1990. She was born in 1990. Fòk ou di born in paske born nan la li akonpanye yon ane. Men li pa akonpanye dat egzat lan. Bon tout moun ki poko enskri sou chanèl la nap mande w ou ka enskri, bay like epi pou ou ka poze kesyon tou nan pati ki di notifikasyon an si w gon bagay ou pa konprann ou ka poze kesyon e map rive reponn ou e pa gen pwoblèm tout moun ka poze kesyon nan chanèl la si w poko enskri ou ka abòne ou ka fè moun enskri pou nou pou toujou resevwa tout notifikasyon an anglè an espanyòl e an fransè.